Mwen menm, m gon pakèt bagay ki make m ansanm avèk gwo bout tonton gason sa. Mwen se yon aktivis, mwen se yon militan. Men lè m gade kouraj pa w, m gade m wè aksyon w ap fè nan peyi m e m konn sa sa vle di. Gon pakèt ki te ansanm avèk ou, swa ki pa la ankò, nou salye nou salye lanmò Jean Denis, nou salye Matyas nan moman an, kote M konnen w konnen. Tout zye kapab fikse sou ou nan moman an pou batay w ap mennen. Se ki gwo potorik gason sa a ki ap pale ansanm avèk nou aprèmidi a? Di l pou tout moun tande nan Ti Koze ak Lynn ki moun ou ye e ki sa k pouse w nan batay w ap mennen an.
M ap salye jenès mwen an, jenès peyi a, jenès Desalin nan, jenès zansèt yo. M ap salye pèp ayisyen mwen an ki motive, ayisyen ki nan dyaspora patou ki ayisyanize, bonswa, salitasyon fratènèl ak nou tout. Vwala, Prince Legrand, vrè non se Delma James Legrand, Prince Legrand se ti non manman mwen te ban mwen, li rete kòm kòm non bat konbatan m, non vanyan m. Vwala, Prince Legrand. Li se yon jèn ki fini etid li epi ki kòmanse etid siperyè l, pwoblèm peyi fè li pa ka kontinye. Se sa youn, se youn nan bagay ki revòlte l jounen jodi a, li wè fò l pran batay peyi a, fò ke li reprezante lajenès. Prince Le Grand se yon istoryen, se yon pwòf de syans sosyal. Vwala. Waww son moun konesans ou wè mwen prince m pa kwè nan konesans nan bout papye. Ou gen dwa gen bout papye a, men nan pale ou, nan aksyon ou, mwen pa santi gen anyen ladan l. M pa t bezwen konn nivo detid ou, mwen te gentan wè se yon yon filozòf, jan moun yo te konn di a. M salye kouraj ou. Jodi a nan ti bout aprèmidi sa a, anpil moun ap tande ou nan Ti Koze ak Lynn. Anpil moun ap konseye w, ap di w fèmen bouch ou. M konn travay la. Absoliman. Yo pral di w konsa, yo gentan konnen kòman w ap fini. Gon bann lòt ki te devan an, yo wè kòman l fini. Ou menm lè w ap pran tout pawòl sa yo, w ap tande yo, kòman w fè pou w toujou kanpe? Paske lè m tèlman wè rezo a ap souke, m te rele w pou m mande w èske w ap toujou vini. Paske m te vin doute Paske pou jan moun ap pale, wouyy ou wè jan Denis mouri, fèmen bouch ou, ou konnen ki plan yap gen pou ou, so m konprann. Mwen menm m konprann e m konnen lè bagay sa yo rive kòman l fè m. Ou menm, kòman ou fè pou w di wap kontinye nan batay wap mennen an? Fon ti pale avèk repiblik la. Desalin pa t lach, zansèt yo pa t lach. Lè Boukman, Makandal, mouri, batay la te kontinye. L ap toujou kontinye. Se sa k fè m ap salye trè fò, trè fò fanmi Jan Deni. E fò mwen ta lach anpil Poum ta esplike kòman sa fèm mal Jean Denis n'est pas mort il est avec nous li pa mouri se moun se moun ki voye fè aksyon an e moun ki fè yo mèsenè yo se yo menm ki mouri Jean Denis avèk nou li te avèk nou li avèk nou lap toujou avèk nou paske sa ki revòltel la ki fè ke yo gen pwoblèm jounen jodi a, se paske yo fristre l. Yo pa t mete travay pou li. Yo pa t mete anplwa. Yo pa t mete biznis. Non sèlman yo pa t konstwi pou li, ki reprezante lajenès, men yo pa t vle kite l kreye li menm. Tout sa yo te revòlte l jounen jodi a, ki fè ke l te oblije mennen yon lit. Kelkeswa nou ka wè tò bò kote pal sa egziste tou wi gen erè bò kote pa li paske nou konnen gon nivo moun nan konn fristre gon nivo kel paka jere emosyon ou konprann tout sa yo e men yo yo fèt paske leta li responsab se pa ekskiz se pa ekskiz. Mèsenè yo, yo responsab. Oligak yo, yo responsab. Yon jèn gason konsa, s on moun ki te ka nan lame ap itil peyi l, oubyen l te ka yon antreprenè, oubyen ke l te ka yon gran komèsan k ap ede nasyon l. Si peyi a te stab, yo pa t mete peyi a, yo pa t kraze peyi a, Jan Deni t ap gen yon bagay pou l fè, li pa t ap nan revandike. Felisitasyon. Mwen salye trè fò e m konnen memwa l ap alèz, l ap byen, l ap viv, l avè nou, l ap antre sou nou pou nou batay kont lè kriminèl òganize ki ne sès de nazipye notre polis nasyonal, gangsterize nou jèn jan, detwi, pwostitye nou jèn fi, detwi notre edikasyon nasyonal pou nou zanfan. N ap kontinye batay la jiskobou paske nou gon ewo kale. Non l ap rete nan istwa e m konnen yon jou Bondye ap mete lajenès opouvwa yon kote pou yo ba l yon bèl moniman pou batay li t ap mennen an e n ap di lach yo yon sèl bagay yo ka fè se kisa li ye se just peze yon ti bouton bal pati men si batay t ap fèt a manchèt a epe ki t ap ale rapid yo pa t ap kenbe peyi a konsa e m ap salye Jean Denis m konnen nanm li ap tande nou ke memwa l repoze alèz. plis ke lapè lib. Sa fè nou mal anpil tout militan politik. Men se pa to kraze pye ap fè yo tap revandike. Se paske yo te mete Ayiti. Yo tap revandike pou yon koz nòb. Pou yo menm wi tiye l la. Pou yo menm. Paske nou wè ke se yon peyi ke elit yo pran tout moun yo fè yo tounen papye ijyenik. Vwala. Yap itilize moun pou tiye moun. Yo itilize nèg pou detwi nèg se sa kolon yo fè men egare yo paka paka panse yo paka chèche lekòl panse yo paka chèche sa ki rele valè moral yo paka li istwa pou yo konn sa k ayiti a sa l vle di sa lafrik vle di pou yo ka renmen tèt yo y aprann rayi frè yo se sa k fè jounen jodi a nou gen jèn sa ke yo detwi sistèm nan detwi l penpòt sistèm nan sistèm nan ki detwi l enben se kont sistèm sa n ap goumen. Wi nap goumen menm pou moun pesekite yo pase se lach yo ye.
Waww le prince map tande pawòl ou yo antan ke aktivis m santi se nan lari a poum ta ye poum ta ansanm avèw pou nou makònen pou nou rasanble tout lòt moun ki gen menm diskou map di paranl kouraj map di paranl kouraj tout sam ka fè pou Jean Denis se mouri pou li Yo pa ka fè anyen la pou li. Si m te ka ede paran l, mentnan m t ap ede manman l k ap kriye anpil. E se pa sèl manman l k ap kriye. To ou ta, enmi yo gen pou yo kriye tou. Nou pa pè anyen paske Bondye pi fò. Nou angaje nou patri ou lamò. Yo dwe konn sa. Tiye nou, se pa sa k ap chanje l ap batay kont li. Vwala, le sistèm kolonyalism. Detwi nou, touye nou, sa pap chanje anyen. Yo mèt enpoze chèf deta nou yo, mete yo sou titèl, fè dirijan nou yo kòm dè delege, sa pap chanje batay la. Lide a ankre nan lespri nou, le desir de liberté. Nou vle yon jenès otodetèmine, pou ke nou gen libète pou nou konstwi izin, wout transnasyonal, pou nou konstwi highway. pou nou fon peyi paske yo vè yo vle fè nou konn ayiti pòv se pou sa yap tiye militan politik yo pou yo mete ankr nou son dyaman k la epi yap voye tè sou dyaman pou yo dil pa bon alòske yo konn se dyaman l ye se pou sa nap goumen e nap mande tout moun yap itilize kòm papye ijenik yo sonje sonje vous n'êtes pas des robots vous êtes des hommes et des femmes. kanpe, reprezante kòm des aktè pou reprezante manman w ki se Ayiti. Manman nou se Ayiti, Ayiti krèv, Ayiti seny. Konbe y ap itilize nou nou menm pou nou pike manman nou, pou nou bay manman nou kout ponya. Sese avèk sa! Òganize nou, otodetèmine nou, federe fòs nou ansanm Nou bezwen federasyon, federe ideyoloji nou, federe fòs nou ansanm, fede, imajine w si nou tout t ap met 100 mil ansanm, 5 mil ansanm, mwen t ap konsidere sou fim nan, lè n ap fè pwomosyon pou la gangsterizasyon. M vreman renmen ideyoloji w yo, m vreman renmen pawòl ou yo. Sa w ap di la yo, m poko janm tande yon moun nan gouvènman an ap di yo. Eske pa gen moun ki kontakte w yo ta renmen pou ou menm pou vin ede yo paske yo pa konn sa y ap fè la a ou di mwens yo fè espre y ap fè sa y ap fè la eske yo pa kontakte w antanke pwofesè distwa w pou ta va ede yo nan moman sa a pou ta va gide yo paske m wè jan y ap mennen nou la a yo prèske kolonize nou nèt se blan an ki gen pou l rantre nan peyi a. Eske pa gen moun ki kontakte ou? Non, n ap fin reponn sa. Eske pa gen moun ki kontakte ou ki kòmsi ta renmen pran ide ou yo pou yo mete w o travay pou ede nou gen peyi nou bezwen an?
Absoliman, Lynn. Nou gen yon konviksyon, mwen gen yon konviksyon, mwen gen yon bagay mwen kwè e m gen yon bagay m ap goumen pou li. E sa ki pi gwo kòm objektif se yon misyon, se yon misyon. Se yon misyon etènèl, se yon misyon divin, se yon misyon ansestral, yon misyon patriyotik. M jwenn li, m jwenn li e m chwazi Papi ou Lamò. M vle jenès sa a pou li kale je l, jenès sa a pou l pa tande medya yo k ap mastirbe sèvo l. Sa ou di w la se pa sa, pa kwè nan sa medya ap ba ou. Se pou medya yo al chèche enfòmasyon kòman pou Ayisyen vin antreprenè. Se pou medya yo al chèche enfòmasyon kòman transfòme non matyè premyè. Kòman pou nou transfòme kann a suk nou yo. Se pou medya yo al pale sou sektè primè. Se pou medya yo al pale sou elvaj dè zanimo, elvaj dè bèf pou Ayisyen pwodui lèt pa l. Se pou sa pou medya yo fè. men se pa pou detwi nou. E n ap di jenès la, al aprann tèt nou sou YouTube, al aprann, edike tèt ou, ale klike enfòmasyon, gade fim sou la lwa de latraksyon, sa w vle a, e li w ap fè. Menm ou menm, si w vle depoze zam nan, depi w vle, w ap depoze l. Fò gen volonte, fò gen voulwa.

Vwala! Se pa chita, se pa chita plede, plede, pale, fè deba ki pap itil anyen. Pandan se tan gen lòt bagay nòb nou ka pale. Nou vle fè moun konprann Ayiti son foutwa, se pa vre. Ayiti est un pays riche. Vwala poukwa ils ont cree le chaos, se nou. Nou vle libète pou n òganize nou, libète pou nou viv, libète pou n gen tout sa nou vle kòm pèp, pou nou gen wout, piyes nasyonal, menm jan Nouyòk, Washington genyen l. Menm jan a wout k ap pase sou ekran. Prens, mwen menm sa k te atire m nan yon diskou ke w te genyen, se kote m te tande w t ap pale de blan meriken ansanm avèk Larisi Venezuela, la Chine. Kote ou menm ou te vini avèk on ideyoloji ki te diferan de sa m konn ap tande nan lari yo. Anpil moun ap tann blan vin ede e mwen menm m toujou ap fon jan pou m foure l nan tèt yo. Pa gen blan k ap vin ede ou nan sa w ye a. E se bagay ke yo fache lè m di yo. Yo fin awoyo se blan an k sovè nou. Yo kreye kondisyon pou nou wè se blan e mwen toujou di si w wè blan an vin foule sòl la se paske gen de twa kokorat k ap panse pou nou e ke yo envite blan an de twa grenn grapyay k ap goumen pou ti pati pa yo ann Ayiti ki pa wè pèp tout bon si n te gen yon prens ki t ap dirije nou lè konsa blan sa a li pa ta k tankou dan devan pou l ta va foure kò l nan afè nou. Malerezman se Etazini ansanm avèk Kanada ki pi cho pou antre. Ou menm ou gen yon ideyoloji ki oryante plis vè Larisi ansanm avèk Lachin. Èske ou ka pale nou plis de kisa ou t anvi di? M te tande w, m te konprann li, m te renmen lojik ou a paske ou menm ou pa nan ede. M konn depi w nan ede, se nan mèsi w ye. Se nan pou moun vin sekouman la. Ou te vini ansanm a yon ideloji. Pale nou plis. Pale ansanm avèk pèp la. Moun santi bon yo ap tande w. Pale ansanm avèk yo.
Vwala! Sa pèp ayisyen, jenès peyi a dwe konnen. Ou pa bezwen èd. Menm si ou ta gen yon peyi ki pòv, pòv, ou pa t ap janm bezwen èd. Erezman, Bondye ban yon tè benit ki gen lò, iridyòm, petwòl, gaz natirèl, dyaman. Se sa k fè yo konnen Ayiti se yon bèl bout vyann. Yo se yon ekip chyen k ap gwonde. Yo pa vle. Y ap gwonde. Enben, ki sa pèp la dwe konnen? Ideyoloji Larisi an, se pa èd nou bezwen. Pa èd nou pa ka devlope. Pa èd, sa anpeche popilasyon an devlope pwòp kapasite pa l. Èd se lapitye.

pou li kite nou anpè pou nou deside. Nou gon jenès ki kapab, yon pèp ki motive pou deside. Sa k fè nou pa vle politik yo a, se paske yo patisipe nan jenosid nan mond lan. Egzanp, yo fòme lotan ak Lewòp, yo fè 70 zan jenosid. 42 zan Mohamed Kadhafi pran l ap konstwi Libi, yo aneyanti larichès libyèn. Epi tou, Lèzetazini te met Ayiti, yo di Ayiti te sou anbago zam, Lèzetazini li ame tout peyi n nan nèt, li fè gè, gè sa yo l kreye a se pou ka vin eksplwate lò pou pou enterè miltinasyonal oksidantal e amerikèn, se pou sa yo ap mache sou san pèp ayisyen, y ap kreye ledkawo, enben pliske y ap kreye ledkawo, yo pa bon, yo pa gen solisyon, yo se de monstre, enben nou menm. Fòk nou chèche enmi, enmi yo pou n zanmi. Enmi yo pou n zanmi, fò n pale de Larisi ki se premye peyi dan le mond ki aksepte loske Ayiti fin fin envante la liberasyon sosyal an Amerik. Larisi se premye peyi dan le mond ki siyen pou Ayiti lib. Poukisa Larisi te siyen pou Ayiti lib? Enben jodi a fòk nou aksepte kope avèk Larisi paske Larisi pa janm kolonize Ayiti yon jou. La Russie pa janm met ti jèn yo sou tutèl, la Russie pa janm al kolonize yon peyi an Afrik, la Russie pa janm kreye le kawo dan le mond, la Russie nap pa bonbade la Siri, nap pa bonbade la Libi, epi la Russie youn nan lòt grenn bagay nou wè ke li plis sipòte pou gen ekip e e on on on on lame otantik, li baw ekipman. Li ba w lojistik pou defann ou nan entegralite. Èske moun yo konprann sa sa vle di entegralite? Paske gen anpil moun ki konn vini anba kòmantè, y ap pale, o li vle soti la, epi li pral jwenn Larisi, y ap rigole. Donk ou pa konprann anyen. Carl Negri, ou pa konprann anyen. Ou nayif. Etazini li menm, li gen estrateji tou. Lè Etazini t ap goumen pou l te bay tèt li libète, poukisa l te vin dè revolisyonè Sendomeng ou a? Tande sa, Zye tout moun lè koute le sach. Lèzetazini fè 7 gè kont Langletè. Sou 8 tièm gè, yo yo desann nan lwès Ayiti. Jounen jodia pa ansyen pati sa te rele Sendomeng. Ebyen yo pran revolisyonè Sendomeng Sendomengo a, yo moute an Amerik Dinò al bay tèt yo li libète. Avèk la revolution de Tchononson al goumen pou yo. Ebyen kisa? Se paske yo pat ka, yo pat kapab avèk oligarchi anglèz la nan epòk la. Ebyen si Etazini vin met yon mòd oligarchi pou nou, li vle, li vle mete nou dans le chaos, detwi nou, mache sou pitit nou, pyetine dignite nou, pyetine valè nou, pa respekte nou enben nou sipoze stratèj nou sipoze stratèj pou nou siyen akò ak peyi ki chwazi nou te lib lè nou te premye pran endepandans nou epi pa janm kolonize lòt peyi nan mond lan ki respekte la valè imèn vwala poukwa ki fè nou mande koperasyon ayiti isi an se paske nou wè sa yo fè kòm egzanp e nou gen memorandòm peyi oksidanto se lèzetazini. ki pa fè anyen ke krim de gangsterizasyon, bonbade tout peyi an Afrik, kreye le kawo o Kongo, enben, tout zam kap bay Ayiti, Ayiti, il y a pas une institution qui pable plen zam. On nous parle de la guerre, la guerre, Ayiti, vwala, pwoblèm de sekirite, vwala, il nous parle de la paix. Lakèl ki pwovok sèt gè la? Se son eux. Ils n'ont pas de solution. On a besoin koopere avèk des Russes et des Chinois pou avwa des routes transnationales. Vwala. Prince ou telman korek si nap gade vreman pou ou gade pou we kisa yo voye vann nou e kisa bagay la ye nou poko ka konnen eske se achte nou voye achte materyel ou di mwen se eske se kado yo fe nou lem monte sou sit anbasad dèzetazini an ayiti se komsi se kado yo fe nou kado de twa 2 3 ti blende e lè mwen menm mal nan peyi moun yo map gade cha blende m wè sa rele cha blende poukisa nan peyi pam nan se ti bagay piti sa yo lè w gade wè bandi gentan wè yo bandi gentan ap ri paske li wè sa yo pa materyèl ou konprann etazini tout moun ap tann li vin sove nou kòm tankou son sovè pèsonèl tout moun ap tann ki santans yo pral bay o wi yo pral koupe viza Alò pou moun kap voye zam anndan kap achte zam antre anndan peyi a kap fè peyi nou mal ki santans ou pral bali se koupe viza tandi ke antre zam fè touye tout moun sa yo on bann enjistis ki genyen mwen rejwenn pawòl ou yo sou wè nou la jodi a peyi sa yo yo gon bagay yap defann yo gen byen nou genyen ke yo pa ke nou menm nou pa konnen. Men yo menm yo konnen se on jan y ap fè pou envite yo antre anndan peyi a. Antouka, ou te ap manifeste devan anbasad amerikèn kote te gen on pakèt polisye ki te la. M te wè sa pa t di w anyen, ou t ap pale ansanm avèk moun yo. Kisa sa fòw lè w rete e m konnen sa te rive Matyas, m pa konn si w tande pale de Matyas Dandor ke map salye ke yo tèlman pèsekite l se ansanm avèk yon kont Facebook a paj li l te genyen li te kontinye batay la yo desann paj la nou salye l nan moman an nou mande tout moun santi bon yo toujou kenbe Matyas nan lapriyè si se dlo w konn jete jete dlo Matyas son militan ki te konn ap batay pou nou konsa yo fèl ekzile son moun ki te toujou ansanm avèk drapo peyil menm jan a Mika so ou tande sak te rive Matyas kote yo fè yo ekzilel nan peyil ou menm lè wap pale m santi w gon fòs lakay ou se kòmsi m wè sa pa diw anyen kòman w santi w lè w devan anbasad la gen tout polisye sa yo la epi ou menm wap di sa w gen pou di wap aji janw tap aji a wap pale janw te pale a.
Ok Lynn Moun kap tiye moun se moun ki pa egziste mwen menm se lavi mwen se lavi menm lè ke ou pa wè prezans mwen ankò m ta mouri mwen se lavi dakò sa pou rete nan memwa tout jèn je n'ai pas peur de la mort Yo son de lache. Yo kite yo itilize yo pou yo detwi moun. Alò ke yo menm yo gen pitit yo. Moun kap detwi moun yo gen bèl ti fi yo renmen. Ki ap anbwase, ki ap bo. Men lè w fin tiye moun sa a. Epi w al bo yon moun, fanmi w, madanm ou, pitit ou. Kòman w santi w? Pandan w te detwi vi yon lòt. Silvouplè, pandan w detwi vi l lan. Se pa sa yo te fè w. Yo voye w al tiye l. Kòman w santi w? Ou santi w fò? Non ou pa fò. E pa panse w se pi gwo kriminèl. Ou pa anyen. Ou pa anyen ditou! Se pa paske w fò ki fè yo ba w misyon pou tiye. Non, se pa paske w fò pou sa. Sa w fè a se yon je ke l ye. Menm jan yon jwè k ap jongle yon boul. Enben se konsa w peze yon gachèt. E pa anyen k serye w fè. Ou menm ki pwoblèm nan. E m kwè ke moun sa yo kale a ki pa mouri. Moun yo eksile yo. Yo pa eksile. Lespri yo la, y ap fè menm batay la. E lè yo travèse, yo pral reenkane pou yo fè menm misyon an. Paske yo fè l nan entegralite. Yo pa fè l sou san moun. Yo pa fè l sou de timoun. E gen anpil nan yo ke yo egzile, se sa, ki pa goumen pou enterè pèsonèl tankou mwen menm. Sa goumen pou pitit fi moun sa yo ki ap kap tiye moun nan wi pou pitit fi moun sa yo pitit gason yo jenerasyon demen kap viv wi se pou yo wi nap goumen se pa pou tèt nou nap goumen pou yon koz nòb ki gon divinite nap goumen paske gon bagay nou wè ki sombre ke yo vle vin met nan peyi nou. Nou menm nou se lumière nou wè bagay sombre sa, nou pa vle ke bagay sombre lan vin nan nou. Les multinationales étrangères, la politique américaine, enben y ap kreye yon fason pou yo vin mete lwa LGBT, kote pou gen oryantasyon seksyèl, kote pou yo vin sodomize yon jèn jan de 15 ans pou yo ka vin fè bagay sa yo. Se tout bagay salte sa yo, e sa k fè y ap kreye le chaos. y ap mete dè tòchon sou pouvwa pou siyen dè kontra swadizan, ou konprann, dè kontra tòchon pou yo vini. E nou konnen yon pakèt vagabon pa ka fin deside pou yo siyen dè zakò tòchon epi sou anviwon 13 milyon moun ki pa dakò pou yo ta tande yo. Sa son wonte, mas la tonbe. E fòk yo wont. Fòk yo wont. Fò yo asime ke se yo menm ki pwoblèm Ayiti a. Fòk yo asime ke yo pa dwe antre nan politik Ayiti. Kite nou devlope pwòp kapasite nou. Nou gen yon jenès ki ka kapab reflechi, pran desizyon pa nou menm. Ki kapab fè dèzakò diplomatik fèn transparant. Se sa ke nou vle. Nou pa bezwen dijan sou la tutèl. Nou pa bezwen pou minis nou yo delege moun k ap jel dwann yo pou yo delege. Lè lapolis vle kwape ensekirite, vle bay pwoblèm a ensekirite, enben kisa yo fè yo menm? Enben dwann yo, yo mete delege yo pou kite zam antre pou lè miltinasyonal, pou yo ka vin seme kawo ak pou yo vin fè nou pitye lè y ap pale de blennde. Monchè bagay sa son maskarad. M paka pale l son wonte son wonte ann pale lòt bagay si gen lòt kesyon ma chè.
Lè nap gade jounen jodi a moun tankou w yo yo pa valorize yo prens. Pèp ayisyen kontan pèp ayisyen kontan. Non, moun santi bon yo kontan sa yap tande la. Domaj m pa konn si w ap wè anba live la gen anpil moun k ap voye kòmsi kè yo renmen sa yap tande a. Yo te swaf yon diskou konsa. M ap sonje lè Ariel leve lè lap pale. sa k rele di tankou moun, yo pa gen tolerans inivèsèl, e sa k fè depi yo parèt, pou y ap itilize yo pou detui lòt moun. Waww.
Lè Ariel ap pale tout moun sezi kòmsi gen de fwa moun yo di w yo pa bezwen tande. Lè w ap pale kòmsi nou santi gon espwa. Nou santi ap gon lòt Ayiti. Nou santi ta dwe gen plis moun tankou w. M konnen batay la li pa fasil. Travay la pa fasil pou motive plis moun. Objektif paw le prince kote ou ta renmen rive ansanm avèk peyi a ou rive sou mwen deja paske ou tèlman rive sou mwen ou tèlman rive sou mwen m pa rele moun nan telefòn m pa mande moun nimewo yo paske m toujou konnen depi ou fè sa moun nan panse kòm si se achte figi men lèm wè gon enterè peyi tout bon lèm santi gon vibe m santi moun nan vrè m di m m fòm kontakte moun sa. Ebyen pawòl ou yo mwen ta renmen yo rive lwen e ou konnen ou gen tout sipò mwen jan ou wè m te di w an prive e mwen menm prè pou m ede w nan tout sa ou konnen ke nou te pale yo. E kounye a mwen menm sa m ta renmen konnen kote ou ta renmen rive ansanm avèk nou nan batay la?
Kisa ou ka fè pou motive plis moun? Paske m Jodi a m pran tan sou ou, m sur ke gen lòt moun tankou ou ki gon peurez, ki poko, dife a poko soufle sou yo pou yo vin fè menm jan ansanm avè w. Menm jan mwen menm tou m te nan tou, m chwazi pran mikro a, paske m konnen fason sa l ap rive pi vit. Ou menm ou chwazi ret atè a pou goumen. So kote w vle rive nan batay la? Kote w ta renmen nou mennen nou? Kòman w wè Ayiti a? Kòman w wè Ayiti a posib? Pale avè nou. Vwala, avan m reponn kesyon sa ki krusyal. Pou moun k ap pale de bagay achte, sa s on maskarad, s on wont, m pa ka tande bagay sa, men bon m opine. Se moun ki pa Se moun ki pa ka kreye materyèl ki bezwen materyèl, paske 1, se moun ki pa ka pwodui lajan k bezwen lajan. Se moun ki pòv ki bezwen lajan. Se moun ki pòv ki bezwen lajan. Moun rich pa konn bezwen lajan. Paske li ka kreye lajan, li ka pwodui lajan. Li ka kreye pouvwa pou l gen lajan. E jenès peyi a dwe pa fokalize sou lajan. Li dwe fokalize sou edikasyon, sou tolerans inivèsèl, bay moun valè. Se paske n pa janm bay moun valè ki fè n bezwen lajan. E n ap mouri, n ap kite lajan. Sispann ensilte moun, de bagay astav, de bagay grangou, se nou k grangou, se nou k san valè, paske se nou menm ki t dèyè pou n al yon lòt kote n pa konnen. E se paske n pa gen konesans tou ki fè lè n rive kote n konnen an, nou pa ka tounen back to back pou n konn ki valè peyi nou. Bon, m vin sou kesyon an. Kote m vle rive avèk batay la, kote m vle rive a batay la, se la Desandan, desandan, desandan jenès peyi a ap vle rive a. Se la m vle rive ladan l. Pitit pitit pitit nou yo, pitit pitit moun k ap tande nou, oditè, oditris yo, pitit pitit Ayisyen ayisyanize yo, se la m vle rive. Ki sa m vle di pa la? Sa vle di batay la m ka kòmanse konstwi baz la. Epi yo vin met anpye la. M ka pa gentan vin konstwi anpye la. Konsa tou, anpye la ka konstwi. Ban m pi klè avèk nou. Mwen vle pou gen yon Ayiti Kote ke yo respekte nou nan mond lan paske nou deja respè. Nou deja gen respè deja. Yo konn sa. Ni sa n bezwen. Nou bezwen pou yo pa rido sal sa a y ap bare respè a. Nou bezwen retire rido sal sa a pou yo wè nou se le respè. Rezon k fè nou se respè paske lè John Monson t ap mande pou Etazini te li pa t gen blan. Se te.

Jean Jacques Dessalines, mond lan te egziste, te gen yon lòt Mesi, ke yo pale de Osiris, Jezi, men, Mesi nouvo mond lan se Jean Jacques Dessalines. Se nou menm, nou gen valè, nou gen tèt pi rich, peyi nou an, Se ansyen kapital ak lòt tè ke l ye. Gen lò, iridium, petwòl. Se pa sou sa n fokalize. Nou gen yon bon klima, n gen yon paradi. Se sèl kote n ka jwenn dlo tou ni n pa nan nèj. Se sèl kote n ka viv kòm moun. Se la n ka fè tout elvaj dè zanimo, dè be, tout tip de bèt. Se la ke nou ka fè tout plant pou geri maladi mòtèl. L, tankou le sida, tankou vye maladi. Tout tè nou an ta pwodui bagay sa yo e nou ka kapab fè diri alimantè, sereyal, mayi ki fè lwil, patat dous, chokola pou transfòme yo. Nou son tè ki ka fè tout bagay sa yo. Se sa k fè yo pa vle nou lib. Se sa k fè yo pa vle nou ere. Nou son pèp de. Valè, e m vle la jenès ayisyèn konprann li gon valè, li gen valè, li s on dyaman, se pa lò yon moun ap boule nan solèy pandan yo vide tè sou li vle di li pa gen valè. Nou tout gen valè, jèn fi, ranmase karaktè nou, chèche valè nou, aprann fòme tèt nou, pi gwo konsèy lajenès, jèn fi, fòme tèt ou, pa kite yo ensilte w, Pa kite yo itilize w. Ye vye tè medya itilize yo. Gen politisyen pran w pou yo fè sa k rele gwoup avè w, pou y ap fè sa k rele pwostitisyon avè w. Fòme tèt ou, al etidye. Vwala gen anpil ansyen filozòf, yo te fòme tèt yo. Ede moun, chache, met nan tèt ou pou sèvo w pa fèb. E sa k fè jounen jodi a lòm parèt li gen tò, li s on lyon, yo Gen pwoblèm, yo bavade, yo di tout tout vye pawòl, men sa pa deranje filozofi, sa pa deranje lèjan, pwont, vwala, sa pa deranje nou kòm moun. E n ap mande jenès peyi a kale je l. Mwen gen anpil limyè ki la, mwen se youn, men gen anpil limyè! E pou tout limyè yo soti, soti anba lapè!